Se avèk yon jwa pou m kapab salye jodi samdi sa a ki se premye janvye 2022. Anpil nan nou pa t espere ke nou t ap wè ane a, men Bondye fè nou gras, Bondye fè nou favè, nou wè ane a, nou di Bondye mèsi tout glwa, tout louranj se pou li menm. Gen moun ki wè l, yo wè l sou kabann lopital, gen moun ki wè l, yo wè l nan prizon, gen moun ki wè l, yo wè l lakay bòkò, men gras Bondye ak tout sa, yo wè l. M kontan m kapab retrouve nou tout zanmi enben ki ap sipòte chanèl la pou nou kapab vin fè yon ti pale, non sèlman m vin swete nou bòn ane, m vin swete nou yon erez ane 2022, men pou nou kapab fè yon ti pale tou piti. M ap pran yon ti poz

Depi ou se ayisyen ou pale kreyol ebyen mwen swete ou yon erez ane 2022 nou te pran endepandans yon jou konsa ki se te premye janvye 1804 du kote de gonayiv ebyen avek jean jacques dessalines jodi a mwen vin rejwenn nou fanatik mwen yo non selman poum swete nou bon ane men poun kapab fè yon ti pale tou piti. Se yon nouvèl ane, yon ane ke ou gendwa pat panse si w tap wè l, men gras Bondye ou wè l. Ou gendwa wè l sou kabann lopital, ou gendwa pa wè l tou sou kabann lopital. Ou gendwa wè ane a nan prizon, sa ka rive tou Bondye fè w gras ou pa nan prizon. Gen moun ki te kòmanse ane 2021 an aktyèlman la ki gentan pati pou letènite. Bondye fèw gras, Bondye fèw favè a, ou wè ane sa. Nou beni non Bondye pou sa, nou bay Bondye glwa, nou bay Bondye louranj ke li merite. Ann fon ti pale. Konbyen pwojè ou te vle demare ansanm avèl diran ane 2021 an, ou demare ou pa fini ansanm avèl? Eske ou pa te gen pwojè pou te vwayaje? Eske ou pa te gen pwojè pou te gen yon kay? Eske ou pat fè pwojè pou te marye? Eske yo pat fè pwojè pou te al nan inivèsite? Eske yo pat fè yon pakèt pwojè pou te gen yon metye manyèl nan men ou? Men sa pa rive fèt pandan ane 2021 an. Eske sa oblije mete yon dekourajman lakay ou? Eske se yon defèt? Eske se yon echèk? Eske yo pat swete gen yon bebe pandan ane 2021 an? Enben. Yon nouvèl ane, yon ane enben kote ke nou pral demare avèk yon lòt motivasyon, yon lòt detèminasyon. Se vre w pa t reyalize rèv ou yo 2021. Mwen menm tou m te gen yon pakèt rèv pou m te reyalize. Gen lè ou kòmanse ki pa kontinye. Enben, ane 2022 antre, m pral mande Bondye fòs, mande Bondye kouraj, mande Bondye lasante! Enben, pou m kapab travay, pou m kapab frape, pou m kapab kontinye swiv chemen an, pou rèv yo kapab reyalize. An n fon ti pale, kisa w ta swete pou mwen? Kisa w ta swete pou tèt pa w? Kisa w ta swete pou peyi Dayiti? Pou ane 2022 a, mwen chaje yon pakèt pwojè. Men m gen yon pwojè ke m vle reyalize, se youn nan pwojè ki trè fò, ki ap trè bèl pou mwen. Se reyalize yon albòm. Nou konnen sa pa fasil reyalize yon album, sa pa osi fasil. Men avèk Bondye, tout sa kap enposib pou lòm vin kapab parèt posib pou Bondye. Mwen gen pwojè pou m reyalize yon album, li pa osi fasil. E 10 janvye 2010, nou kwè ke Bondye ap fè nou wè l, ebyen video w ap tann nan, video Anatèm nan, li nan wout, tout bagay deja fin fèt, tout aranjman deja fin fèt, se sèlman nou poko pwochte video a sou YouTube. Mwen swete ane sa se kapab yon ane de pè, yon ane de jwa, yon ane de siksè, yon ane de pwosperite, yon ane kote Bondye pral ouvri anpil pòt, tout kote ke ou te bloke tout pòt ki te fèmen, enben Bondye pral ouvri pòt sa yo, pòt delivrans, pòt lajwa, pòt lasante, pòt siksè, enben tout pòt sa yo pral ouvri. Men pandan Bondye pral ouvri pòt sa yo e ou menm, ki pwojè. Kisa ou gen nan djakout ou pou 2022 a? Hein? Eske wap tann se lamann ki pou vin tonbe? Eske ou pap pwofite prepare prezan ou pou wè yon bèl fiti? Eske se lè fiti a rive ou pral travay pou sa? Eske wap kite pawòl moun di ou mete dekourajman nan tèt ou pou sispann travay? Kontinye travay, travay lannwit tankou lajounen. Menm lè vye pawòl ta di Pa kite pawòl moun pou fè w dekouraje sou wout ou. Pa kite pawòl moun pou fè w abandone. Pa kite pawòl moun fè w bay do. Travay plis. Plis kouraj. Plis detèminasyon. M swete ke ou gen anpil pasyans lakay ou. M swete ke ou gen lafwa nan Bondje epi ou gen lafwa nan pwòp tèt pa ou. Zanmim reyisi pa osi fasil men li enpòtan ou gen Bondye nan djakout ou ou toujou priye Bondye nan tout sa ke wap fè ou toujou priye Bondye nan tout sa wap antrepwan travay e lè kew antre yon ti bagay ekonomize nan sa wap antre a ki pwojèw fè ansanm avèl ou se jèn fi pa tann se sèlman ebyen jèn ga yon jèn gason pou vin lage yon mil goud nan menw pou vin lage yon 500 goud nan menw. Yon twa kat san dola. Ou menm tou ou ka travay. Gon pakèt bagay ou kapab fè. Se pa sèl ti bout anba ou ka fè travay. Gon pakèt bagay ou ka reyalize. Ou se yon jèn gason pandan ane 2021 a. Se pa paske ou gen moun lòtbò. Se pa paske ou gen moun nan peyi etranje. Se pa paske ou gen tonton, ou gen matant. Enben ou gen papa, ou gen yon frè, ou gen yon zanmi. Enben kap bak ou pou ti lajan. Epi ou menm ou pa kreye anyen pou pwòp tèt pa ou. Ou dwe kreye yon bagay pou reyisi w. Paske reyisi w pa dwe nan men moun. Reyisi w se nan men Bondye epi se nan plat men w pou l ye. Ou gen dwa fèt pòv, men w pa ka mouri pòv. Ou gen dwa fèt nan yon fanmiy malere, men w pa ka mouri malere. Se si w vle pou w mouri malere. Ane 2022 a, mwen swete ke nou kapab mete tèt nou ansanm pèp Ayisyen. Nou raple nou dat sa. Enben, se yon dat konsa, enben, lendepandans peyi nou te pwoklame di kote de Gonayiv avèk, enben, Jan Jak Desalin. Yon kouch moun, yon pakèt jenn gason vanyan ki te mete tèt yo ansanm, ki pa t sèlman wè pouvwa, ki pa t sèlman wè se yo ki ta dwe lidè, Yo batay, yo mete blan fransè deyò nan peyi a, yo pran libète. Mwen menm ansanm avè w, kòm jèn, an nou pran desten nou an men. An n pran desten peyi nou an men. Se pa moun k ap vin pran desten peyi nou pou nou, pou yo mete l an men. Se pa moun k ap vin pran desten nou pou yo mete l an men. Men se nou menm, ki pran desten nou an men. An nou youn respekte lòt. An nou youn renmen lòt. An nou youn sipòte lòt. Pase pran m, m ap pase pran yon lòt. Pase pran yon lòt pou m pase pran ou. E lè nou met tèt nou ansanm, nou gon pakèt bagay nou kapab fè. Lè nou ini nou, tout sa n panse k te kapab parèt pi difisil, pi konplike, li pa kapab difisil vre, li p ap parèt konplike. Pandan n ap met tèt nou ansanm, an nou depoze zam. An nou eseye depoze zam. Èske se sèlman 9 milimèt? Èske se sèlman 38? Èske se sèlman Galil? Non. Li gen zam nou dwe mete atè. An nou eseye mete zam ipokrit atè. An nou mete zam jalouzi atè. An nou eseye mete zam rayisman atè. Ou rayi moun nan pou pwòp afè pa l. Li travay pou sa l dwe ye a. E lè l vin sa a ou soti pou detri lavi l. Ann mete zam sa yo atè. Ann eseye mete zam ògèy atè. Ann mete zam laèn atè. Ann mete zam tripotay atè. Ann mete zam pale mal atè. Ann mete zam divizyon atè. Si n pa mete zam sa yo atè, ou pap ka reyisi ni nan fanmi ou, Ou pap ka reyisi nan okenn bagay wap antrepwan e peyi dayiti jan w wè l la li pap ka reyisi se zam divizyon an ki poko janm mete tèt mete atè politisyen yo pa deside met tèt yo ansanm yo tout ap batay pou pouvwa yo tout ap batay pou yo jere yon plas epi peyi a plonje nan tou se paske zansèt nou yo Yo te mete tèt yo ansanm. Se paske zansèt nou yo, yo te ini yo nan yon sèl vizyon, yon sèl detèminasyon, yo te bay peyi Dayiti libète. Ou menm jèn, kèlkeswa kote w ap gade ti bout videyo sa, kit ou se granmoun, kit ou se timoun, ane 2022 a, ann pran l. kòm yon sezon temranyaj, ann pran l kòm yon ane siksè, ann pran l kòm yon ane pwosperite, ann pran l kòm yon ane ke w pral reyalize anpil bagay ke w ta dwe reyalize w pa t reyalize l pandan ane 2021 an. Toujou mete Bondye devan nan tout sa wap antre pwan. Mete Bondye devan, depiw mete Bondye devan, ou kòmanse fè aksyon, ou pa sèlman gen vizyon, men ou kòmanse fè aksyon. Bat pou gen yon rèv, e si Bondye devan, nan rèv ou yo, nan pwojè ou yo, malgre eprèv, malgre desepsyon, malgre imilyasyon, ane 2022 a kapab pote anpil siksè. Ane 2022 a, ou gen dwa reyisi yon pakèt bagay nan lavi w. Diran ane 2022 a, gen anpil bagay Bondye kapab fè pou ou. Men se siman ou gen lafwa nan Bondye, ou gen lafwa nan tèt ou. Anpil fwa nou konn kòmanse avèk yon bagay dekourajman. Vi ke nou gen yon espri de negatif, men n pa pozitif, nou abandone. Nou pa reyalize sa n ta dwe reyalize a. Mèsi. Se tout ti konsèy sa yo m te vin pote pou nou. Ann sispann depanse, ann aprann ekonomize, ann aprann travay pou nou antre, lè w fin antre, ekonomize, kreye pwojè, kreye plizyè pwojè. Lè w pran plan A ou pa bon, pran plan B. Ou pran plan B ou pa bon, pran plan C. Pa kite pawòl moun mete dekourajman lakay ou. Yon sèl randevou, 10 janvye. 2022 Videyo, Yo Anatèm nan Yon Sèl Randevou! Albòm, Un Nouveau Départ! Desanm 2022 Se randevou sa nou gen Nou kwè ke avèk Bondye, tout bagay ap prale byen Tout bagay prale byen pou nou fanatik mwen yo Tout bagay prale pou Vapeur Show TV Mèsi paske ou te bay tan ou pou tap gade ti bout videyo sa Mèsi paske ou pral pataje l Mèsi paske wap abòne, wap like. Wap kite yon kòmantè. Mwen renmen nou anpil fanatik mwen yo, mwen swete nou kapab pase yon erez ane 2022, yon ane siksè, yon ane pwosperite, yon ane lasante, yon laje la yon ane lajwa, yon ane tout sa ki bon, pòt syèl la pral ouvri pou devèse benediksyon nou, Bondye renmen nou, mè Bondye renmen nou, mèsi, orevwa, a la pwochèn, babay, tchaw.